Hello guys bonjou bonswa tout moun sa pral depan de lè wap gade video sa jodi a la m vin pote yon tèm vrèman entèresan pou nou se kòman ou egzekite yon òdè sou Fiverr pou moun ki gen eksperyans sou Fiverr oubyen pou moun ki ta genyen ide pou al travay sou Fiverr Youn nan bagay ki pi enpòtan se kòman ou kapab jwenn travay epi voye travay la bay kliyan an pou li kapab aksepte li. Ebyen nan videyo sa m pral moutre ou yon nan travay ke mwen resevwa epi kòman ou delivre li ansanm avèk kliyan an pou li kapab aksepte li oubyen Nan le ka kontrè, li kapab mande kèlke modifikasyon. Men nan ka pa m nan, majorite fwa m voye travay yo, yo toujou aksepte yo, kèlke fwa yo mande de senp modifikasyon. Ebyen m pral moutre nou de A a Z kòman sa ye sou Fiverr. E si w ta renmen mwen toujou fè videyo sou menm jan de tèm sa yo travay anliy, Mwen ap mande yo kite yon kòmantè, pataje li konsa pou nou kapab motive mwen pou mwen fè plis videyo nan jan de kategori sa yo. Donk pa ale, rete la mwen pral moutre nou tout pwosesis kòman pou ou kapab depoze, delivre yon travay bay yon kliyan sou Fiverr epi kòman kliyan an li aksepte li epi kòb la li depoze sou akawont ou nan yon bat je. An ale! Ok guys, jodi a se premye mas, se premye jou nan mwa de mas la, jan nou ap gade la nan dat la, li fè egzakteman 4 è, 21, donk la nan ap gade la, se youn nan òdè ke mwen fèk tèmine la pou, sa se premye òdè pou mwa de mas, ke mwen fèk. Fini la nap gade nou wè pou mwad mas la mwen gentan fè ap 40 dola donk mwen gen yon nouvo òdè la ki fèk vini li koute 15 dola li gen apèn anviwon 1 èd tan 20 minit depi kel fini donk nou pral ouvri òdè sa pou nou wè kisa li ye egzakteman donk se konsa lè nou antre nan yon òdè se konsa nap wè li e. Nòmalman flyers sa son flyers ke mwen fè deja sèlman kliyan an te vle ranplase imaj sa par yon lòt imaj ki te deja nan flyers la donk kisa nap fè nou pral antre nan photoshop nou prale nap ouvri fichye a epi nap chache flyers la ok mkwè se la liye. Ok. Jan nap gade la flyers la janm di nou an li fèt deja. Se sèlman e order sa son order ki vreman fasil. Se sèlman e map just um, retire imaj sa ki la e pi tou ranplase li pa imaj sa ke kliyan li voye ba mwen. E pi ajoute tèks sa e pi that's it. Men flyers la gentan fèt deja. Kliyan deja apwouve l, se sèlman li ap ajoute nouvo moun sa. Donk sa n ap fè, nou te gentan download imaj la deja. Nou pral chache imaj la. Ok. Epi nou prale fè pwosesis pou nou kapab koupe foto a. Ok, retire fon sa ki nan do li a. Epi kite imaj la san fon. Apre sa pou nou kapab plase li nan nan flyers la. Ok, donk.

Ranplase li e pa imaj ki te la, ki te la deja. Jan mwen eksplike nou, nan ka sa a se yon òdè ki vrèman fasil paske e flyers la li te deja fèt deja. Flyers la te deja fèt, se sèlman koreksyon sa a ke e kliyan te vle, se te just ajoute tèks la. Epi answit ajoute imaj la ok donk nou just kopye teks la nou ap chanje li pa sa epi dat set e kounya la nap just save li nap save li sou yon lot non paske e. Epi li fin save, nap save li an jpeg. Ok. Epi tou, bon flyers la la li pratikman li sanse pre pou li al jwenn mèt li. Donk, e nou te gen Nou te gen pratikman 24 è de tan pou nou te remèt travay la, men nou remèt li nan anviwon yn è de tan edmi paske se te yon òdè ki vrèman fasil. Donk se pa toutan yo ap vini konsa. Sa se yon kliyan ki toujou travay ansanm avèk mwen. Donk li te peye yon ekstra, jan m di nou an, yon ekstra de 15 dola pou mwen te fè koreksyon sa pou li. Donk koreksyon an fini. E map just upload imaj la. E map chache li, e te numero 13. Nou ap just upload li. E pi nan repons yo, Fiverr ba nou plizyè repons otomatik ki tou fèt. E se just seleksyone li, wap wè e teks la tou deja kopye. E pi nou annik tann. Flyers la li fin upload epi tou pou nou kapab delivrel bay kliyan donk si pa genyen lòt koreksyon ankò kliyan ap mande epi kliyan an sa lap fè lap just aksepte òdè a li makel kòm complete e pa bliye map fè nou sonje ke sou platfòm Fiverr a yo touche 20 pousan sou chak òdè. Yo touche yon total de 20 pousan sou chak order. Donk, e, pri total, pri total, e, order sa se te 15 dola. Donk, Fiverr li menm la pran 12 dola la dan. Non, la pran 3 dola la dan epi la kite 12 dola pou mwen. Donk, normalman mwen menm, mwen ap fè yon gen de. 12 dola. Fiverr li menm ap pran 20 pousan de 15 dola ki se 3 dola. Donk e flyers la li fin upload kounya la nap just bay li a deliver. Ok. Nou just voye li nan deliver. Epi si nou ale gade nan dashboard nou la nap wè flyers la li deliver. Kounya la map just tann Pou kliyan an banm repons si ap gen koreksyon oubyen si li aksepte flyers la ke tout bagay ok. Sa vle di donk e map poz li lè kliyan an fèm repons map retounen ansanm avèk nou poum kapab montre nou tout pwosesis kòman ou resevwa yon order. Koman ou delivre li epi koman lè travay la li fin delivre koman kliyan an aksepte l oubyen si lap mande koreksyon bon m vrèman prèske sur ke pap genyen anpil koreksyon paske se te sèlman sa kliyan an te mande donk si flyers la se te yon flyers ki tap fèt depi zero petèt te kapab genyen koreksyon men nan ka sa mwen kwè ke pa genyen pratikman koreksyon lap just aksepte òdè a epi map fè. 12 dola nan 15 dola ke ki se te e pri total pou te fè koreksyon sa. Donk, m ap raple nou ke jodi a li premye mas. Nan premye mas, mwen te gentan fè yon premye òdè ki te koute 50 dola. Donk, e nou konnen e bagay la deja, Fiverr pran 20 dola ladan l. Fiverr pran 10 dola ladann padon. Ok guys e jan nou kapab gadel la e nou kapab wè ke e kliyan an li deja make òdè a kòm konplè ok donk nou wè sa yo dim la mwen fè pratikman 12 dola donk an total òdè la la li fini li fini la li pran Exactement kelke minit. Li pran kelke minit pou nou tèmine. Donk, e map vini ansanm avèk yon nouvo order ki pi konplike, ke m kòmanse depi a zero, paske jan m te eksplike nou, se ke flyer sa, li te deja, mwen te deja fè l deja, se sèlman yon koreksyon ke kliyan an te mande. Men se sèlman pou nou te kapab gen yon ide, kòman platfòm Fiverr a fonksyone, kòman tout bagay yo. Donk, si nou ale nan dashboard la la, N ap wè, gen yon total de 51 dola ki fèt. Donk aktyèlman la mwen pa gen òdè, men pandan premye jou nan mwad mas la, mwen fè deja 51 dola. Donk se te jis yon yon egzanp ke mwen te pran ansanm avèk nou. Mwen espere ke lapwochèn fwa m ap vini avèk yon Nouvo videyo ki pi konplè ke mwen kòmanse l depi zewo.
Si w te renmen videyo sa a, pa bliye pataje li ansanm avèk tout zanmi w nan tout gwoup Facebook, WhatsApp, sou YouTube si w ap gade li, abòne avèk chanèl YouTube la, epi kite yon kòmantè depi kote w ap tande nou. Epi tou, pa bliye mwen se yon freelancer, mwen gen eksperyans sou Fiverr ki se youn nan prensipal source de revenu depi tanto 2019. Sa vle di, map kite link mwen la, nenpòt moun ki te kapab bezwen yon sèvis tankou graphic design, kreyasyon de logo, branding, packaging, flyers, tout jan de bagay sa yo, mwen kapab ede ou. Donk. Sèl sa m rete pou m di nou, sè ke abòne avèk chanèl la, pataje videyo sa a epi n ap wè nan yon lòt pwochen videyo trè byento. Bye!